ki kapab poze yon pakèt pwoblèm. Nou dwe dispoze tan pou n dyaloge, nou dwe dispoze tan pou rezoud pwoblèm. Dispoze tan pou rezoud pwoblèm. E fwaye a ap toujou, fanmi an ap toujou gen pwoblèm. Men, piske dans le plan de Dieu, Le mariage li dwe heureux, la fanmi dwe heureuse. Ebyen li pa yon bagay ki otomatik bonè fanmi an. Se yon bagay mwen menm avèw nou dwe fèl au jour le jour nou dwe travay pou ke fanmi sa kapab jwenn bonè a vre. E bonè fanmi an pa depann de mari a. Li pa depann de madanm nan, men depann de mari ak madanm. Rezoud pwoblèm yo dans le calme. Dan lanmou, dan le respè, dan la konpreyansyon mityèl. Nou dwe dispoze tan pou n fè de sipriz, aprann fè sipriz youn ak lòt. Fè madanm mwen sipriz, m pa konnen, yon bèl sandal, yon bèl wòb, m pa konnen, yon ti chokola, yon ti flè, ba mwen fè l. Sanble w ap vin granmoun. Aprann felisite konjwen an. Aprann di madanm ou bèl. Ah mesye yo konbyen gason la ki konn di madanm li bèl? Tout ap leve men yo. Eh apa mari nou pou nou. Konbyen gason la ki konn di madanm li ou bèl? Hein? Pa gen? Pa gen Ou bèl E se pa sèlman lè fi a met yon bèl rad non Se pa sèlman lè l met yon bèl rad lè l ap sòti Men gen de lè tou Pandan li fèk leve nan dòmi Wi Fò w di l li bèl A lè sa l pral di manti E pa vre Non men tande, aprann felisite, aprann felisite. Mwen gon frèm, gon frèm ki Etazini, mwen di nou poukisa gon diskisyon fèt nan fwaye. Gwo gwo dis diskisyon. Yon gran frè m, frè Guy konnen l. Emmanuel. Misye rele m l ap di m ke monchè m te gen pwoblèm ba sa yon lòt fwa y ap di sa k pase. Misye di m fò erè. M di ki sa k pase? Misye di monchè madanm mwen met rad sou li, li pa al legliz. Epi se pandan l rive deyò a, s on lòt moun ki di l li bèl. Epi mwen menm ki t ansanm avè l nan kay la m sòti, m pa di l li bèl. Misye di, men sa k fè pwoblèm nan. Lè fi a sot legliz li a di, mè wi, m t ansanm avè w la a, sa di m kwe li m bèl, ou kite fi m mete rad epi lè m rive deyò a, se entèl k ap di m li bèl. Misye di gwo gwo diskisyon gwo diskisyon fi a kriye paske l santi l pa gen valè epi kisa on ti ou bèl sèlman sa wi ou bèl m pa konn si l ap met on lòt bagay dèyè l fi bezwen felisitasyon fi renmen lè w di l li bèl. Dispoze tan pou sipriz, pou kado, fè yon ti jès, ba yon ti kado. Tout sa yo kapab de eleman pozitif ki kontribiye oubyen ki konstitye bonè fanmi an. Aprann felisite, aprann itilize de ekspresyon youn pou lòt. Tankou m ap tounen dan le tan. Map fon ti bak Mesye lè nap sòti Meyè fon fon ti lèt Kite sou tab la E fon ti bagay Kite sou tab la yon ti felisitasyon Mpa konnen si nap sòti m kite madanm nan ap dòmi Kite yon ti bagay Paske mte di sa Afeksyon met deyò Se li kap tounen vin jwenn. Atansyon w met deyò se li kap vin jwenn. Konpreyansyon w met deyò, lanmou w met deyò se li kap vin jwenn. Men w pa ka egzije madanm ou pou l ba w sa ke ou menm ou pa ba li. Kòman w pral jwenn li la a? Dispoze tan pou w dèzespresyon. Damou youn avèk lòt. Chèche a fè jwa madanm nan. De menm, madanm chèche a fè jwa mari a. Nan jwe youn ak lòt. Fò nou aprann jwe. A pral gen yon bagay la ki bèl wi. Youn ap chante pou lòt. Damou ap fè fè Jhonny k ap chante pou manzè. Nan ti moman lwazi yo. Chèche dispoze tan lwazi pou ou fanmi an. Kreye opòtinite pou destrese madanm, destrese mari. Montre l ke espas li ladan l lan vrèman s on espas k ap mache vè le bonè. Souvan mwen menm avè w n ap priye Bondye pou Bondye bay fanmi an bonè pandan ke bonè a se mwen ki fè l. Pandan ke bonè a se mwen pou travay pou li. Pandan ke bonè a se nou menm ki pou met tèt nou ansanm pou nou chèche li. Li trè trè enpòtan pou nou fè sa. Paske bonè fanmi an li pa depann de madanm nan, li pa depann de mari a ni de timoun yo men li depann de nou. Li depann de nou. Gen de bagay se pa lapriyè k ap fè w di madanm ou. An ou pral jene pou w ka di madanm ou je tèm? Ou mechan. Lè w mechan anpil, ou te konnen pou w te di l deja. Mezanmi, ann travay pou bonè fanmi an. Paske fanmi an li nan plan Bondye. E le plan de Dye pou la fami se ke la fami dwa tèt erez. Ap gen difikilte, ap gen pwoblèm pou n travèse, ap gen yon pakèt eleman destriktif k ap vini nan fanmi an, men an nou goumen pou n fè de eleman destriktif sa yo de eleman konstriktif pou fanmi an. Poukisa? Paske bonè fanmi an li depann de nou. An nou travay pou bonè fanmi an, paske nan plan Bondye, fanmi an li dwe erez e fanmi an li dwe anpè. Ke Bondye beni nou, mèsi pou atansyon. Se la nou kanpe. Mèsi a chak moun ki te aksepte prete atansyon avèk nou pou detwa pawòl sa yo. Ke Bondye te oryante nou pou n te pataje ansanm avè w. Li nevè, petèt nevè twa, uitè twa, nou dispoze tan yo pou moun ki anvi poze kesyon e yon moun ki gon kesyon ka toujou poze li e nan mezi ke Bondye ban nou posibilite n ap reponn e tout fwa tou son kesyon ke n pa ka reponn.

Antanke yon ansèyan k ap anseye lapawòl de Dye, ki konsèy ou kapab bay avèk koup yo sou konsènan youn nan kansè k ap detui maryaj yo, ki se telefòn? E talè a ou pale de atansyon, nou pran lè swen de atansyon, men youn nan bagay mwen ka detui bagay maryaj yo, Moun gen dwa pale avè l epi moun nan nan telefòn li sou tiktok Moun dwa pale a madanm ou la epi lè w gade madanm nan sou tiktok li nan Rihanna l nan Kim li nan lòt moun Ki konsèy ou kapab ba legliz la wap pale a madanm ou sou facebook Se youn nan bagay Ki detwi maya yo api detwi maya yo kansè sa ki te vle nan mond ki kap detwi maya yo ki konsèy ou kapab bay avèk sa apre sa m gen yon lòt kesyon apre sa ma pale pou mwen mèsi konsèy mèsi talè a nou te pran leswen pou nou peze sou nou te pran leswen pou nou peze sou tan ou dyaloge. Frè Francky, ke nou salye prezans li la, li souvan pale de distraksyon ki se youn nan eleman oubyen youn nan bagay ke Dyab la itilize pou li detounen kretyen yo, oubyen pou detounen rega kretyen yo de levanjil. Etandone ke n ap pale de fwaye, m ap di wi, tout sa. ki kapte atansyon li kapab pèmèt aske mwen vini yon pwoblèm nan fwaye a. Le tan pou dyaloge se yon tan reyèlman ki dispoze pou le dyaloge. Yon tan pou dyaloge, pou diskite an fami se yon tan ki dispoze. Pou nou diskite. Lè di son tan ki dispoze, si pandan jan frè Robenson di la, map pale a madanm mwen, son son moman pou nou pale, epi se lè sa li menm li sou tiktok, pa gen atansyon. Pa gen atansyon lè sa li menm li pa dispoze. E si pandan li menm tou lap pale avèm se lè sa m nan match, bon kòm mwen menm pa twò fanatik match men m fanatik desen anime. Se lè sa map gade w chòmye cheri m pa sou ki ta gen atansyon m pou ou e lè sa se sa m te di a pwiske m pa prete atansyon ansanm avè l li ka entèprete l nenpòt fason konsèy la se kisa li ye ann bay plis atansyon avèk moun nou ansanm avè l la. Paske moun m avèl la oubyen moun ou avèl la se li ou genyen pou pale mwen menm se madanm mwen m genyen pou m pale madanm mwen se mwen l genyen pou l pale men si ke mwen pa ba l tan ke l merite kisa m di l fè e souvan nan sousi pou evite yon seri de bagay an nou dispoze tan konsèy la se kisa l ye bay tan. Ah sa ki merite tan. Telefòn nan li la ou ka toujou gadel. Seri a li la ou ka toujou gadel. Men moman an se moman pa nou pou nou pale an nou dispoze tan an pou nou pale. Paske dyalòg anndan fanmi e atansyon anndan fanmi an se 2 bagay ki trè trè trè trè enpòtan. Nou pa dwe pase sou sa, nou sipoze sansib.